Pèp Fantom ki di m pa ka fèl avèk Fantom. Ebyen Fantom pap reyaji konsa non menn. Nou wè yon ekip bagay epi nap eseye konpare. Non se pa se pa sa l ye. Ou konprann si pou l te fèt avèk Fantom si menm sikonstans yo te peye l tap fèl avèk Fantom. Se pa yon kesyon de Fantom de sesi de m pa ka fèl ak yon moun oubyen m pa ka fèl ak yon lòt. Non se pa sa. Tata Tony, fòk nou konprann bagay la. Ou konprann? E pwoblèm mwen, se paske anpil nan nou, nou mal konprann bagay la, nou pa menm konn kot bagay la ye, epi of course, nou pa renmen l. Donk, kòm nou pa renmen l, donk, se sa m ap fè a k pa bon. Epi, nou, nou frape. M renmen sa. But,

ap viv nan manti. Ou konprann? Lè wap viv nan manti a li tankou kòmsi ou ap fè konprann ou konprann ou fè konprann ke ou rich epi ou pa gon goud. Gon reyalite kap frape w ba ou ap bezwen achte yon bagay epi ou reyalize ke ou pa gen sen kòb. E konsèy tout moun se sa m toujou di tout moun it's like ou pa viv avèk verite w e pwone la verite. Gen de bagay ke w pa konprann ou poze kesyon sou yo anvan ou reyaji sou yo. Reflechi anvan w aji. E reflechi anvan w aji a se poze tèt ou kesyon, ou konprann, pa rapò a yon seri de bagay. Men, trè souvan pa gen moun ki fè sa. Donk, lè m gade videyo a, m ap eseye download la, paske w konnen fò m gen l pou achiv mwen. Li se yon manti. Sa vle di, ou reyaji sou yon manti. Se tankou kòmsi anpil nan nou jisteman, nou gen de relasyon avèk de zanmi. Epi gon moun ki vin di yon pawòl sou zanmi an and then nou reyaji men se sou yon manti ke nou reyaji epi se lè nou fin reyaji sou manti a epi petèt pafwa ke w kapab jere men anfèt sa ki pase se ke anpil moun di m raz nan biznis lan men m pa yon animatè konpa so poukisa sa enpòtan nou janm wè m sou facebook ap jwe mizik konpa ap di me ki album ki soti me ki mizik ki jwe ap jwe bal djaz. Bon jan mwen manbal. M fò plezi m relo banou bat tout moun konnen kare lisa. De ki biznis nap pale? Nan ki biznis nou wèm ye? Sik relo e konsa yo relo nan biznis. Ou konn kwazem nan bal? Kwazem petèt nan yon bal konsa ke m ale pou m al danse m al menm travay m pa travay nan bal m pa al kouvri bal m pa fè live bal. Ki stil de moun bro e gen yon fonksyon. M resevwa des atis m fè entèvyou avèk yo that's it. Ou jan m wè map vin jwe mizik nan fè pwomosyon mizik ou wèm jan map di men ki mizik ki soti men ki mizik ki pa soti men ki album ki si men ki album ki sa nou jan m wè map fè sa. Donk poukisa nap tande yon moun kap ban nou manti. Plezi m fè w jodi a la. Roberto Martino ap pale. Roberto di nan videyo a ke chak maten mal pale album li mal. Depi mwad me m pa travay nan radyo wi. Ok nou janm wè m, bon nou menm kap swiv mwen la sou paj sa. Lè m live se pa 2 3 ti entèvyou nou wè m poste. Depi mwad me m pa travay regilyèman. Sa vle di depi mwad me w pa jwenn entèvyou m. Chak jou Ton Kòm se yon nèg ap bay manti M se animatè kisa M pa animatè konpa Nou jan m wè m ap anime konpa Al chache yon klip kote m ap anime konpa non Al chache yon klip kote m ap prezante moun mizik konpa non M ap fè live anvan tout moun sou Facebook la Al chache depi lè m ap fè live anvan tout moun sou Facebook la sa vle di achiv yo la kote ke m ap jwe mizik Se pa konsa m travay M pa, biznis mwen pa sa. Donk nan sa, nan lo y ap eseye mete m nan, e pa sa ke li. Epi m tande ke m se yon, m se chèf konplo. Men, se grav ke m se chèf konplo a, nou pa konn ki lòt moun ki nan konplo a. Se grav ke tout lajan sa yo peye pou pwomosyon epi nou pa di, men kiyès ki pa nan konplo a. Ou konprann? Donk kounye a, wi m se yon lidè dopinyon, men kisa? M se yon lidè dopinyon, èske m janm kraze moun? Nou janm tande m ap kraze moun? Bon se ti kanpay sa a ke Roberto avèk fanatik li yo ap fè a nou panse ke sa ka deranje l? Non, kèl ide. Kòl wap pale ke m pa jwenn lajan, depi kilè m konn jwenn kòb? Roberto pale ke l te envite m vin fè live album li Nou Tounen Pi Fò. Se paske se mwen sèl ki te konn fè live nan peryòd sa a. Si se nan jodi a, se pa mwen ou tap rele paske m te jouk Ayiti. Se mwen sèl ki tap fèl lajan peryòd sa. M fèl avèk Wilfrid epi Abdias. E m te fèl pou ou pat peyem yon goud. M ta byen renmen ou montre kote ou te peyel ou te just peye ticket avyon pou mwen. So, kòmsi ou konprann ou ka bay manti. E sa deranjem ke ou deklare tèt ou son lejann nan biznis lan epi ou desann osi ba nan bay manti.

So nou menm nou oblije abòde l jan l vini. Ou konprann? E m salye nou. But ti live sa, m panse ke anpil nan nou nou konnen l deja. E rezon an se pou m pale klè avè nou. Ok, konpa e m anvi di. moun kap di map pèdi, map sesi, map sela. Lè m tap bati sa m tap bati a, nou pat la. Lè m te bati la zonw mwen. Si pou l rebati, lap rebati ankò. E si l paka rebati, pa gen pwoblèm mwen pral pran bak padap nan lavi m. Pa gen pwoblèm pou m al sire soulye moun, pou l fè whatever sa ke l ta ka ye a pou m viv, pou m okipe pitit mwen. Nan dignite, avèk onètete, avèk tèt mwen wot. Donk nou gen yon nou gen yon lide kòmsi o ou gen pou pèdi, wi ou ka pèdi epi donk paske ou ka pèdi fòk ou kite moun derespekte w, fòk ou kite moun bay manti sou ou. Si ou menm ou panse ke paske ou gen ti enterè, ti privilèj ke w vle kenbe paske ou pa vle pèdi w ap kite moun derespekte w, sa se ou menm. Men mwen menm, m pa leve konsa. M pa leve kon sa. M pa leve kon sa. Don, m pèdi, m fini lèd, m pa gen popilarite ankò. E pi, se mwen ki te fè Dizzy Sèl Stars wi, piske Roberto te mansyone Dizzy Sèl Stars. Se mwen ki te fè Dizzy Sèl Stars wi. Fè 10 an fè Dizzy Sèl Stars wi. Ki nivo siksè ou panse m ka gen la nan peyi an ankò? Been there done that. Men m pa fè Dizzy Sèl Stars depi an 2016. Donk de kisa n ap pale la?

Epi nap joure al stream album nan Paske album map gade sou Spotify la pa gen stream non Gen de mizik yo se ti 32 32 32 mil stream ke yo genyen wi nan 3 mwa This is not a good thing This is not a good sign Al gade stream enposib ap fè avèk stream kay ap fè Olye nou vin joure m al stream T-vice al achte album li al nan bal djaz la Pa gen nan nou la ki t okap nou pa konprann nouvèl ke sa djaz la fè okap. Come on guys ok kite m tande sa. Paske chak moun gen pas pa yo pou yo pale, chak moun gen bouch pou yo pale, chak moun gen fason pa yo pou yo bay vèsyon pa yo nan nenpòt sitiyasyon. Yon moun ki pa vle tande l tou zafò tou desann anba live mwen an. Yon moun ki vin la ou vin pale tenten tou desann anba live mwen. Bon mwen m pap di w sa yon moun ki vin pale tenten ou mèt ret anba live la. Album lan soti Yes, ou mèt ret an ba live la. Andy li soti Lundi. On moun ki vin pale tenten, ou mèt rete an ba live la. Mwen menm m vin bay m vin pale klè e dirèk a moun ki ka fè rezonman sa vle di ke moun ki ka konprann sa kap pase a moun ki pa sòt moun ki pap kite yo brainwash moun ki konprann moun kap swiv. Vwala moun ki konprann moun ki pap kite yo brainwash this is good. Ay m panse jisteman wè lèm tande sa m di a ok pa gen pwoblèm misye pral di verite kite m tande. Depi kèk tan
sa kap pase nan biznis lan e aswè a la gon bagay ki pase sou twidè e kote ke lè a te rive pou ni mwen menm ni maestro Renaldo pou n te pale pou n te mete Carel Pèd nan plas li depi lè albòm nan soti Carel Pèd deside Fòk mwen di nou ke se te se te yon plan byen monte avèk jeneral Carelita nan tèt nan tèt.
Ok wè anvan menm ke w kòmanse ou ba yon manti m son jeneral ki nan tèt yon konplo men ki konplo sa? On djaz ou viktim don konplo depi 3 mwa pou w soti yon albòm kòman sa aswè a wap vin di ke se Carel ki jeneral konplo? Poukisa? Ke epi kisa konplo a ye ladan? Ankò yn fwa, m pa animatè konpa, m pa jwe mizik konpa. M pa nan gwoup chat konpa. M pa, m pa nan poste konpa. So kòman mwen ka master plan oubyen e, e, e, e, general yon, yon, yon, yon, yon konplo? E m panse, ankò yn fwa, si gon dyaz ki viktim don konplo, Se ta enpòtan jisteman pou ou mete, pou ou ekspoze moun ki nan konplo a, pou ou montre moun kiyès k ap fè w mal. Donk kounye a, chwazi m pou w di m jeneral yon konplo, kiyès ki ap egzekite konplo a avm mwen? Ki lòt moun ki avè m nan konplo a? Since, ankò yn fwa, m pa pwomotè, m pa animatè konpa, m pa jwe mizik, m pa yon moun ki nan milye a, M pa Guy Wewe, m pa Dodo, m pa Konpa Events, m pa m pa Dadou, m pa m pa Randevou, m pa anyen. Sa kiyès mwen ye? Kounye a, m ap fè yon konplo. Avèk ki moun ke m ap fè konplo a? Lè ke jisteman tout platfòm sa yo ke m site yo, ki se pi gwo platfòm yo, yo pa gen pwoblèm avè w. Gon kon ki ti yon ti kes, piske w pale de brainwash, bon gen de ti kesyon petèt ke w ta petèt dwe reponn nan sans sa. Si y ap bòykote w e m se mèt master plan nan, w te dwe di ki sa ki plan an ye, piske w konn plan an. Ok? So, men se domaj ke w kòmanse jisteman avèk yon manti. M pa pral di m pa nan plan ou kwak se swa paske pa gen plan. M pa t okouran ke gon plan. E menm si ta gon plan, kiyès ki nan plan an? Kòman plan an egzekite? Kòman fè se mwen menm ki jeneral an tèt plan an? Tèt plan?
Jeneral Carelita nan tèt plan an? Plan an se te kisa? Jeneral Carelita, It's fine man, pa gen pwoblèm ou ka rele m jan w vle, it's fine. Ok sweet micky trete nou de plis ke sa apa nou vivan toujou so mka vivan toujou konprann.
Minimize album nan, kraze album nan ok mete tout kalite pawòl pou devye atansyon moun sou album majestic.
Minimize albòm nan, kraze albòm nan, devye atansyon moun sou albòm nan. M ta renmen konn kòman. Poukisa m ta renmen konn kòman? Paske jan m di w l ankò yon fwa, mwen pa travay nan radyo, emisyon m kanpe nan radyo depi Me 2021. Albòm T-Vice soti an Septanm. M pa konprann. M pa nan gwoup WhatsApp avèk animatè mwen non. Sèl gwoup WhatsApp avèk animatè se yon gwoup ki kreye jisteman apre tranbleman de tè la. Se ak pa nou tout wè sa ke m te fè and that's it. So, m pa konprann kòman m ap kraze albòm nan, kòman m ap. minimize album nan e kòman map detoune atansyon m ta renmen konnen m ta renmen kòmsi nèg yo montrem kòman kòman mwen fè sa oubyen kòman ekip ki nan plan pam nan fè sa ou konprann m ta m ta renmen konnen paske moun yo anvi konnen tou ou konprann se jou gen anpil moun kap joure la gen anpil moun kap di yon ekip bagay m ta renmen konnen ankò yon fwa jan map diw lan m pa animatè konpa m pa gen emisyon depi mwad me m pa nan gwoup whatsapp m pa pwomotè Pyès nan yo. Anyen. Manyen. Manyen anyen anyen anyen. Donk. Kounye a. Ou di se sa ke m ap fè. Dezyèm manti ankò. An n kontinye. Sik la.
Paske nan moman sa gen lòt albòm ki t ap soti. Nan moman albòm T-vice la t ap soti, pa t gen lòt albòm ki t ap soti. M kwè albòm Ekip la soti anvan albòm T-vice la. Wi. Donk, de ki lòt albòm n ap pale? Sa vle di, si gon si gon atansyon ke petèt m ta vle tounen de T-Vice, se pou ekip ke m ta fè l. Men ki kote ke n wè m fè sa pou ekip? M pa menm resevwa ekip pou albòm nan. M pa menm fè entèvyou avèk yo paske ankò yon fwa m pa nan radyo. M pa menm resevwa ekip paske se ekip ki t ap soti albòm. Kay te soti albòm li depi debi out. Menm Kay ankò yon fwa. M pa menm fè entèvyou avèk Richard Cavé. Ou pa anyen Carel. Ou son ti visye ti grangou. M pa konprann, m just ap eseye konprann gen lòt album ki tap soti. Ekip Kay T-vice soti album pratikman nan menm peryòd. Kay anvan, Ekip an dezyèm, T-vice apre. Ok, si gon konplo ke map fè, se ta pou 2 djaz sa yo. Men kòman m fèl lè ke si wal sou YouTube mwen oubyen wal sou Facebook mwen, ou pa wè Richard Cavé, ou pa wè map poste mizik Richard Cavé. Ou pa wè map poste music ekip. Mpa konprann. Apre sa kisa kiyes ki soti album anko? Katel soti album? That's it? So, mpa konprann. Ou wè, ankò yon fwa. Twazyèm manti nan 2 minit live waww. Gen lòt bagay ki tap fèt nan biznis lan. Gon ti katèl mafya ki kreye nan biznis. Gon ti katèl mafya. Enben m byen kontan ke se mwen kap pran tout blam nan pou katèl mafya sa. Paske si w gen grenn, si w anvi ekspoze, m panse fò w ta ekspoze lòt moun yo. Paske w te ekspoze Guy Wewe yon lè. Ou te ekspoze, kounye a w ap ekspoze m tu vois. M ta renmen, m ta renmen konn lòt moun yo. Bon. Li pa Guy Wewe puiske yo pral avèk Guy Wewe nou kòrèk nou fè bal ansanm donk kiyès li ye la a e tout lòt ti katèl sa yo wap pale a oubyen pa menm ti katèl tout lòt moun sa yo ki wap pale ki nan biznis lan ki gen gwo platfòm ou nan emisyon yo m wè w nan Dadou m wè w nan nan nan nan Dodo m wè w nan Randevou Ahh m wè w nan Wilfrid. Ou te nan Wilfrid? M pa si w te nan Wilfrid. M pa konnen. Bon bref, whatever sa ke l te ye. Ann kontinye. Biznis nou.
E jodi a m ap ekspoze l. Yon ti katèl mafya ki kreye nan biznis HMI la jodi a la a. M ap fè nou konnen. HMI la vire an mafya, an gang, an katèl.
Li te toujou konsa? Li te toujou an gang, an katèl, an mafya. E si w onèt, ou ta ka toujou di sa. Gen de djaz ki pap jwe avèk de djaz, tout moun konnen kiyès ki sòlda ki djaz, tout moun konn ki animatè ki touche nan men ki djaz. So, sa w ap di la a se pa, se pa yon nouvote ke l ye nan sans. Men m ta renmen stil konnen, piske l pa yon nouvote, nan kisa sa mele m oubyen sa regade m. Ok.
E, e, e, e, e, e Carel Pède s on jeneral nan katèl la? Vwala.
Konnya nan sa sa regade m fè ke m son jeneral nan katèl la. M ta renmen konn kiyès ki lòt manm nan katèl la. E sa se son defi ke m ap ba ou. Mwen ba w yon defi deja mwen di w si w poste yon videyo kote ke moun ap chante mizik ou menm jan y ap chante mizik Richard m ap kòmante Majestic. Bon sa a se trip m t ap trip sou ou m konnen w pa ka fè l m ka tann yon etènite pou sa. An n bay sa vag. Men m ta renmen konnen jisteman e fanatik ou yo ta renmen konnen. Si se Carel kap kraze djaz ou e se Carel ki se jeneral la, kiyès ki ap travay avèk Carel? Ok, kiyès kap egzekite? Paske, ankò yon fwa, Carel pa nan emisyon depi mwad me, Carel pa nan gwoup WhatsApp djaz kap fè pwopagann. Carel pa pwomotè, Carel pa animatè konpa. Carel pale sèlman nan sak cho. E tout kòmantè ke m fè sou T-vice lan, sak cho yo yo la. Donk, m ta renmen, m ta renmen konnen. E m panse ke fanatik ou yo, fanatik T-vice yo, ta renmen konnen tou. Paske of course paka gon ti group moun ki monte epi se T-vice sèlman yap fè mal mezanmi sa T-vice fè nan biznis lan pou yap fèl mal pou kont li paske ekip pa plenyen pou sa kay pa plenyen pou sa enposib pa plenyen pou sa klass pa plenyen pou sa nu look pa plenyen pou sa zenglen k pral soti album li pa plenyen pou sa ki lòt djaz ki sou sèn nan ankò kreyòl la pa plenyen pou sa m panse m ta renmen konnen kòm yo banm tit jeneral.
Carel pèt gon job ke l tap fè. M gon job ke m tap fè. Nice. Job pal la se depi o komansman minimize album nan kraze album nan fè moun konprann ke album nan pa T-vice album nan pa sesi album nan pa sela. Ok trè byen. M te gon djòb ke m ta fè depi o kòmansman. Men, ki kote m fè l o kòmansman? M fè on sèl emisyon, se te yon de tou e de ryen, kote ke m te pale, m pa t pale de albòm nan. E ankò yon fwa, son an disponib online. Donk, poukisa ou pa. Anfen, m pa konnen non. Si yon moun ap chèche verite, l ka al tande son an. Men, tout sa w ap di la yo, se manti. Lè misye wè m pa okipe l, paske albòm fèk soti. Ok, misye di l pa okipe m. Ok. K, M branche sou pwomosyon. Li pa okipe m, li branche sou pwomosyon. Ankò yon fwa yon bèl manti. Poukisa? Paske mwen fè de tou e de ryen an le 29. Mwen fè yon kòmantè ke w pa t tande, men w al chèche konnen, yo di w sa ke l ye. Ou di, Mèsi pou klarifikasyon an, men w stil monte sou yon gwoup whatsapp vin pale avè m. Ou pa okipe m, kòman w pa okipe m? M fè yon kòmantè nan. Mercredi swa, vè minwi, jedi vè dezè ou tèks mwen. Ou okipe m. E se lè w ap bay manti. E sa m ap di w, lè w ap viv nan manti, l gen yon pwoblèm. Lefètke w ap fè piblik la konnen ke w pa okipe m pandan ke w okipe m, yow ou bay lanmò pwoblèm menn. Sorry frè m. So, ou tèks mwen a dezè dlapremidi. pou mande m eksplikasyon e deblozay ki pase nan sak cho a pase 2 jou apre byen sur kòmantè sa donk finalman ou tap okipe m. Mwen branche sou maketing albòm mwen. Pat gen maketing albòm ki tap fèt. Mwen fè yon emisyon nan mèkredi. Nan jedi, ekip ou oubyen ou menm rele Dadou, bay Dadou yon manti sou mwen, Dadou choute sou mwen, Dadou fè yon videyo sou mwen. Nan menm vandredi sa a 2 zè ou tèks mwen nan gwoup whatsapp, nan vandredi mwen wè videyo Dadou k soti a, mwen chèche konprann sak pase, yo eksplike m ke se kan pa w ki al di Dadou ke m fache paske yo site non Dadou nan mizik e yo pa site non m, epi mwen vin tounen avè w pale avè w nan vandredi, epi samdi deblozay la pase nan sak cho. Tout sa pase nan 3 jou. Epi m panse te gen lapè. Anfen, lè m di pa gen lapè, e pa te gen lapè non. M nan bif avè w, m nan bif avè w, men m panse sa te fini. M branche sou met djaz mwen kanpe sou pye ankò. N ap soti nan mouvman kowona, gen anpil lòt bagay k ap jere. M pa t gen tan pou m t ap konsantre m sou Carel Pèd. Out, Jisteman, ou pa t gen tan pou w te konsantre w sou Carel Pèd, men Carel Pèd, premye kòmantè l fè sou albòm ou an, fè l le 29. Ou ekri Carel le 30. W ap bay manti, men. Men poukisa moun y ap bay manti konsa a? Poukisa n ap bay manti konsa a? Yon ti live 3 minit rive, m gentan ap dechèpiye w la a, ou tèlman ap bay manti? Kòman w ap bay manti konsa a? Ou pa t sou bò m? Ban m fon kòmantè mèkredi swa, ou depi nan maten Wap rele moun pou mande skisak pase, ou rantre nan aprè midi apre Dadou fin choute sou mwen, ou fin bay Dadou manti sou mwen pou fè Dadou atake m, Dadou atake m, lèm vin mande w eksplikasyon wap vin di konsa ke se pa ou menm se Mika k met non Dadou nan vès. ki animatè. Kòm si ou nan nivo sa la epi kounye a w vin di ke ou pa t okipe m. Bon w ap okipe m. E jiska prezan w ap okipe m. M fè yon tweet ki pa gen oken rapò avè w epi w fache. M konprann sa. Kòm si si w travay di epi afè w pa mache. M konprann sa. Men maladi w soufri a di doktè a li menm. Men jodi a la 2022 pa 2021 e m te di l nan yon tweet deja, tanperaman m chanje. Toto retounen avèk mil fòkè. Yon nèg ki pa kontan kouri sou mwen. E konsa m ye an 2022 a. Bon, enben, premye nèg ki pa t kontan an, se te ou. E se mantalite sa ke m te genyen. Se ou ki te premye kouri sou mwen, so.

To see where I talk about bad about him. Maybe show some clips or some tweets, some screenshots. I would love to see them. Maybe m te malad oubyen m te m te fou lè sa a, lè m ap fè bagay. Paske marahn m konn fè sa.
Ok. E konman biznis lan vire? Biznis lan vire an gè. Enben kanpe goumen. Ok. Paske m pa ka kite. Bon, m pa nan kanpe goumen paske fòk mwen ta gen yon bagay ke m ap goumen pou li. M pap goumen pou anyen. M pap goumen pou mwen animatè konpa. M pap goumen pou m fè lajan pwomosyon. M pap goumen pou yo di m se fanatik T-vice. Oubyen m pap goumen pou yo di m te kraze T-vice. Oubyen m te kraze albòm T-vice. M pa wè pou ki rezon. Fòk gen yon rezon pou goumen. M pa. Se gason nou ye. Fort la se mesye. M pa wè rezon, m pa wè rezon goumen an. I don't see it. Lèm te envitew vin Miami m te peye tout bagay poum te fè ou vin fè album M pa ka kanpe goumen. Non. Epi m diw sa deja menm se pou konte lajan e karese mennaj ou. Ou konprann? Bagay poum te fè ou vin fè Albòm Rilis Nou Tounen Pi Fò nan Florida Lè sa albòm nan te gen pwomosyon Lè sa albòm nan te bon sa w di Lè sa bagay yo te bon Ou t ap byen manje, ou t ap byen dòmi, ou t ap byen bwè Bagay yo te bon lè sa Pwomosyon djaz te bon lè sa Men ane ane sa la Ou pa patisipe nan gato a Ok vire tounen se sub tweet se tweet Se pale tenten voye monte fè Al nan show le maten pale tenten bare album voye monte pale anba rele moun fè konplo bare